al fon kout tèt egalman an Afrik paske depi avan yè remake menm anba live lan gen plizyè moun ki tap di TT mwen bat de 3 mesaj mwen resevwa gon nèg ki ekri m yon tèks byen long TT semèn nan ap fini m pa tande w pale de Ariana sa Ariana. M pap pale de li paske m pa konnen jisteman sa ke l ap regle a. E sa te pouse m, puiske m wè anpil mesaj, anpil kòmantè, sa te pouse m al fè yon ti rechèch sou House of Challenge, ki sa l ye. Enben, m panse ke l enpòtan pou m ba nou yon ti detay sou sa. E se enteresan. E paske se yon pwogram ki toujou fèt pou Afriken, Ok e sak fè Ariana son kantite moun kap swiv li gen anpil afriken ladanl paske dans un premier temps y compris mwen menm m pat konnen sil te ayisyèn e se sal fè se sam te ekri moun te fache paske m pa janm tandel di anyen plizyè fwa m fon ti monte m wè tikal videyo l pataje M pa janm tande l di anyen kòm si l kòmante yon bagay, yon sijè bagay, m jis wè son ti moun ki annik lage yon ti kal videyo ki montre bèl sousi l, bèl souri l, bèl po l, se tou. Mwen menm m te panse se afrikèn li te ye. Se o fil di tan e m gen enpresyon se aprè ti pòs ke m te fè a, epi kounye a aprè sa m wè kèk ti videyo l kòmanse ap pale, m wè l al nan konsè, yo envite l nan kèk bagay etsetera. Ou konprann? Donk se yon pwogram ki yo toujou fè pou afriken, men ki sitou baze sou lè rezo sosyo, an patikilye TikTok, YouTube, eben se moun ki trè zenfliyan yo ki toujou kòm si envite nan kad aktivite sa. Sa vle di si w wè Ariana envite se paske jisteman li trè zenfliyan eben yo envite l vin ladan l e son trè bèl aktivite e m pa swiv tout dewoulman men m pral ba nou detay paske sa ki toujou parèt biza majorite moun ki sèlman tande yo di al gana an Afrik men yo pa konn kisa l al fè e kounye a si yo tante di nan kisa l ale men yo pa ka eksplike sa bagay lan ye ok e sa k fè m pa t pale sou sa paske m pa konprann ni m pa konn kisa l ye Men tèlman m wè gen reyaksyon, sa te pouse m kanmèm al chèche pou m konnen ki sa li ye e m pral ba l yon ti detay sou sa paske se enteresan e se yon bagay ki trè pozitif. Eske se Ayiti l al reprezante? Pwen detèwogasyon men sa n ka konstate atravè sèz imaj jisteman li vann drapo Ayiti. Donk se kanmèm se Ayisyèn ki al reprezante a, ki ale nan aktivite nan konkou sa a. Donk ki fòm de konkou li ye, m pral ba nou detay talè sou li, se ekstrèmman enteresan. E answit. Rezo sosyal yo genyen yon sijè ki kenbe aktyalite a ki vin parèt trè popilè, se The House of Challenge. E nan dosye sa a, House of Challenge, ki se yon konkou ki tipikman afriken, plizyè kòmantè anba live yo ki di TT apa w pa di anyen sou sa k ap pase a, bagay Ariana, paske m sonje yon lè, bon m pa t site non l, m te fè yon kòmantè epi m te wè yon pakèt moun vin joure bagay sesi sela bon m te di yon bagay ki jist paske pou mwen menm dèyè m fèk di sa la m pat menm konnen Ariana te ayisyèn paske lè m wè gen plisyè moun k ap pale de Ariana mwen menm m panse soti afrikèn paske lè m al sou tiktok m pa janm wè l poste anyen kon ti kal videyo ki montre bèl souri l bote l e se sa m te kòmante wi nan ti pòs ke m te fè sa fè kèlke tan epi m di bon. Eee. Mwen m panse afriken. Se apre m vin aprann se ayisyèn li ye. E sa k fè gen anpil afriken k konekte avè l. Si w al fè yon dekont, majorite moun ki abòne avèk Ariana yo pa ayisyen non. Dayè yo anvi pran l nan men nou wi. Yo anvi pran l. Ou konnen afriken yo konsa yo ye. Yo anvi pran l. Pase anpil moun te panse se yon ti afrikèn li ye. Eben. Kisak pase lèm wè anpil anpil moun ap tag sou sa ap fè kòmantè premye sa mal chèche gade m te poze kesyon sa yè m te di ke paske yo di lal reprezante ayiti m te poze kesyon gen moun ki te mal konprann m te di eske leta konnen l eske se leta t voye l kòman lal reprezante ayiti a paske m pa konnen kisa bagay la ye nan ki sektè nan ki chan daktivitè Eske son program kiltirel? Sak pase? Ki es ki voye lo prezante nou? E de fet, Ariana, mè Ariana, Meni, li rive Afrik, m kwe se Benen pli patikilyaman, li pran Afrik la pou li. E de fet, drapo Ayiti a patou sou li. M pa konn ki es ki abiye l, e m felisite moun ki abiye l yo. li pati, bon m pa konn swiv yo, a di m pa konn ki kòman pwosesis la te dewoule. Men kounye a sa m al chache konprann se challenge sa l ale an ki sa l ye egzakteman. Paske gen anpil moun ki pa janm konnen ki sa bagay lan ye. Li rele house of challenge. Se angle. Donk se yon konkou sa n te kapab di se yon konkou reyalite. Donk, se yon fòm de nouvo konkou reyalite t son challenge ki tipik Afriken. Se an Afrik yo vini avèl. Bon, souvan Afriken ap ba yon pakèt, yo envante yon pakèt pwogram, etsetera. Souvan gen Ayisyen nan sektè mizikal la, nou konn wè sa. Pa resamman, m sonje, pa lontan te Rutshelle Guillaume, li te pran yon priyè an Afrik, te gen yon bagay tou pou Bedjine, et cetera. Tan zan tan gen yon bagay kon sa yo, yo fè. E ben, konkou sa a, li vin vreman popilè depi kelke zane sou rezo sosyal yo. An patikilye sou YouTube, sou TikTok, probableman sou Instagram, men li plis popilè sou TikTok ak YouTube. Yo rele l House of Challenge, ki son fòm de konkou. Kisa an reyalite li ye se ke se yon konkou kote yo mete plizyè jèn ki souvan se enfliyansè ki sou rezo sosyal yo ki sòti nan diferan peyi an Afrik sa di sòti nan kontinan afriken an tan note sa se trè enpòtan sa di son konkou yo fè tipik pou afriken Dibago manke la wi Togo, Togo li ye Dibago manke la Dibango Dibango manke la wi nou manke gen Dibango wi kot Dibango li te dwe kenbe bal la li tap mache wi papa Eben ekoute se ke n al chèche gade kisa bagay lan ye an reyalite nou wè ke se House of Challenge lan se yon konkou kote yo mete Eben anfaz plizyè jèn enfliyansè oubyen enfliyansez ki sou rezo sosyal lan ki sòti nan diferan peyi nan kontinan afriken an. Ki sa yo fè? Yo mete yo ansanm, sa a di yo nan yon menm kay, se kon sa yo te konn fè l, m pa konn si yo chanje l, pandan plizyè jou, an jeneral li konn dire 2 semèn, li pa konn plis ke 2 semèn, sa a di pandan peryòd sa a, kòmsi l vin parèt se yon platfòm kòmsi ki montre pou montre talan, kreyativite ak kilti afriken an, se pou sa l la, yo kreye l, yo rele l House of Challenge. Sa di yo mete an valè la kilti afrikèn, donk se konsa yo fè l, yo òganize l pou plizyè jèn enfliyansè ki nan diferan peyi afriken. Fòm konkou sa an règle jeneral, gen moun ki menm gade l nan menm sans, ou konn wè konkou The Challenge deja dayè, oubyen konkou yo rele Big Brother a, m panse gen moun ki konnen l, ki konn gade l, ok, men li gen pwòp stil pa l, paske se Afriken, se Afrik gen fason yo fè li, donk kandida yo, sa di moun ki seleksyone yo, yo pandan peryòd sa yo yo ap viv menm kote ki donk ansanm yo pataje souvan menm espas sa vin kreye jisteman yon sòt de alyans anbyans kòm si relasyon ki egziste antre yo diskisyon pataj etsetera etsetera etsetera. Donk yo fè plizyè challenge, plizyè defi, sa m te ka di tankou jwèt, jwèt sitou ki gen pou wè ak entelijans, yo pale de kesyon spò, sa depan, travay an ekip, wè, sa di gwoup de travay, dans, mizik, sa depan, Donk gen konpetisyon chak jou. Donk pandan 2 semèn nan, chak jou gen konpetisyon. Gen defi ki bay, eee, swa ki gen avantaj ke yo bay oubyen gen pwen k ap ogmante. Kounye a li vin pran lòt anplè, gon lòt dimansyon. Mentnan, gen faz tou eliminasyon oswa klasman nan bagay lan tou. Ou konprann? E sa k fè, ou ka wè gen moun k ap mande sipòte, sipòte paske gen faz eliminasyon. Sa di moun ki pi bon an, ou byen group ki pi bon an yo rete, lot yo si yo elimine selon reg jwet la, e byen yo kite l, yo kite konkou a. Donk ganyan final lan, li ka genyen lajan, e otre fwa, se nenpot lajan afriken, nenpot konbyen milyon, 2 milyon ou byen plis ke 2 milyon, CFA, ke yo te konn bay nan kad aktivite sa a, objektif prensipal House of Challenge se pa sèlman amizman kòm si vin bay blag etc men li ankouraje tèt ansanm kòm si inite nan mitan Afriken yo paske pa bliye m di nou se yon pwogram ki tipik Afriken li bay jèn yo yon vizibilite entènasyonal li pouse yo kreye pwojè oubyen biznis. Ok, mentnan ou ka konstate jodi a li pa selman kom si vin rete sou tiktok live, yo kandida yo gen anpil anpil moun ki sipote anpil fanatik, moun ka swiv yo chak jou, se tankou yon seri reyel, se preske menm reyalite loske n sonje fenomen chef linn nan, n sonje sa n te fè nan mouvman chef linn nan. Donk. Sa sèlman, bon, li diferan de fenomen televizyon klasik, men se menm ba la wap gade chak jou. Mètnen, kòman fè Ariana la? M byen di non, Ariana, wi, se Ariana. Kòman l fè la? Paske m di nou, se yon aktivite ki tipikman afriken. Sa a di, se sèlman peyi an Afrik ki konn ladan l. Kòman fè Ariana rive la? Ebyen, eh rezon an senp, yo konn envite kèk patisipan ki pa Afriken, eben se akoz enfliyans yo sou rezo sosyal la. Sa vle di kisa? Si Ariana la nan konkou sa, sa vle di l se youn nan moun ki trè enfliyan sou rezo sosyal yo, e se sa k fè yo chwazi l pou l al patisipe kòm grenn Ayisyèn pami tout Afriken yo. Eske nou la? Paske gen anpil nan nou tap sipòte, nou pa konn ki sa li ye an reyalite. House of challenge la. Donk se sa li ye. Donk si w wè Ariana la, se paske jisteman, se paske li trè popilè, li son, li enfliyan sou rezo sosyal. Donk yo envite l kòm yon enfliyansez etranjè ki sòti Ayiti etan, ki al reprezante Ayiti nan ka sa a, paske son konkou ki tipikman afriken. Ok? Sa vle di ke... Ariana kounye a li gen pou l degaje l mete tout sa l genyen deyò kòm kapasite pou l kapab pwouve ke efektivman li gen san Desalin nan nan nan li. Ok, donk si an rezime, se sa mwen ka di n sou kesyon sa a, challenge of house of challenge, ki son konkou ki tipik afriken, donk yo envite etranje ladan l men se pa nenpòt etranje, se moun ki parèt ki trè trè zenfliyan. Nou swete Ariana siksè. Nou swetel bòn chans epi nap tann misye ke aprè 2 semèn li ta sipoze retounen Ayiti e la vin pataje avèk sitou fanatik li yo eksperyans sa ke li fè eben an Afrik pli patikilyèman Togo eben e kòman sa ye. Donk se se sa m te vle di sou dosye sa pou n konnen sou kisa egzakteman ke Ariana al patisipe, e m kwè Ariana kounye a ki gen sèlman, li gen 18 an, m kwè l gen 18 an pou lenstan, yeah, m kwè l gen 18 an, ok, m te ta gade yon ti video kote l tap di ke se a 15 an li te deside antre sou tiktok, moun lakay li pat vle, men l te chwazi kreye tiktok, li ap fè l an kachèt, etc, etc, epi jiskaske l vin genyen popilarite sa l genyen sur les rezo sosyo. Bonne chance a Ariana, ok.